Salut tout moun, yon plezi yon lòt fwa ankò pou nou ansanm, se Jabez Imigrasyon, Jabeznews ki antre lakay ou paske de plis an plis y ap mande kesyon imigrasyon nou oblije antre nan imigrasyon isit Ozetazini, pa senpleman pou pale de tps men pou pale de lòt aspè nan imigrasyon isit Ozetazini. Dabò anvan nou antre nan gwo devlopman yo m ta renmen siyale 2 gran pwen notamman gen yon shutdown partiel Depatman Sekirite enteryè DHS ki an kou la depi nou konnen vandredi minui bagay la te chavire Lèzetazini ap fè fas ak yon shutdown pasyèl ki touche Depatman Sekirite Enteryè DHS li menm ki okipe de kesyon imigrasyon e ben sa se fwi se rezilta dezakò ki genyen antre La Mezon Blanch avèk Demokrat nan Kongrè a sou refòm imigrasyon avèk kontwòl ajan federal yo gen plizyè ajans ki afekte, ajans sitou ki anba DHS, se pa egzanp se TSA, TSA li menm li okipe l de de ayewopò yo, de jan ayewopò yo ye a, epi gen FEMA lè gen katastwòf natirèl epi lè gen yon gwo ijans nan peyi a, se yo ki pran ka sa yo epi gadkòt. san bliye ice ki se ajans imigrasyon ak dwàn gen plizyè milye moun k ap travay kounye a la san salè notaman ajan sekirite ayewopòtyè yo donk se yon fermeture partielle ki ka pran kèlke jou ankò sitou ke e notaman genyen senatè yo ki an vakans donk n ap swiv pou ou epi yon dezyèm pwen ki trè enpòtan se pwogram e 2 87 je a ki pèmèt ke polis lokal yo kounye a, yo kapab aji kòm ajan imigrasyon. Sa vle di lè w yon polis, enben kounye a l tounen yon ajan imigrasyon, menm jan avèk ice, menm jan avèk Border Patrol. E pwogram 287 la, enben l fè referans ak yon seksyon 287 je ki nan lwa amerikèn sou kesyon Imigrasyon, yo rele l Immigration and Nationality Act, enben kantite ajan k ap patisipe e ki ap ki la yo menm pou patisipe nan bagay sa, se ant 2 e a plis ke 1400. Gen anpil kritik ki denonse e koze sa paske yo di ke enben moun sa yo yo menm yo kapab gade sou figi moun Pou yo idantifye w pou yo di ah moun sa yo se moun ki ilegal. Anpil fwa yo fè sa lè pa egzanp yo fè sa nan Minnesota yo gade w depi w sanble a moun Somali ou nan pwoblèm. Gen de fwa tou se panyòl gen de fwa se nwa. Donk sa vle di ke se yon bagay ke anpil òganizasyon k ap defann dwa moun enben yo atire atansyon moun sou li. Aktyalite sou imigrasyon ap mennen nou nan Minnesota pandan otorite federal yo atravè DHS ap fè yon retrè pwogresiv nan Minnesota, tankou n te eksplike deja pou mete fen nan sa yo rele Surge Metro Operation nan, enben yon jij federal pase lòd pou DHS garanti imigran ki an detansyon nan eta a, donk n ap pale de Minnesota, pou yo gen privilèj legal pou yo gen pou yo gen aksè ak yon avoka imedyatman, imedyatman apre arestasyon yo oubyen avan transfè yo pou yo kite eta Minnesota. Donk se yon jij federal ki fenk soti e desizyon sa a, se jij Nancy Brazel ki pran òdonans la paske li estime ke detni nan batiman federal ki rele Bishop Henry Rupple la fè fas ak tèlman difikilte pou yo jwenn yon avoka li posib ke DHS bafwe dwa konstitisyonèl imigran sa yo. Se sak fè ke konnya yo mande ke ant anvan anvan ke yo transfere moun sa yo oubyen imedyatman apre imigrasyon. Donk imedyatman apre imigrasyon yo oubyen anvan yo transfere yo pou yo kite eta yo, enben fò yo gen aksè ak yon avoka. Òdonans sa a li li tanporè e l ap rete an vigè pandan 2 semèn, sof si si jij la li menm li de side otreman l kapab toujou pwolonje l, li gen manda pou sa, l gen pwovizyon legal pou sa. E deklarasyon men deklarasyon jij la fè, li di ke ta sanble ke Pandan ke yo tap planifye operasyon Metro Surge la, gouvènman an te retire, li pa pran an kont dwa konstitisyonèl moun ke yap kenbe an detansyon yo. Se sa jij la di nan yon nan yon dokiman de 41 paj. Li rejte agiman avoka DHS yo ki fè konnen ke modifikasyon sa vize amelyore aksè a yon avoka kapab anjandre kawo, tèt chaje e dezòd nan eta. Donk se sa ke jij la rejte paske avoka DHS yo, Depatman Sekirite Enteryè yo di ke enben modifikasyon sa, sa vle di òdonans ke jij la pase pou yo kapab wè jij yo imedyatman apre arestasyon oubyen anvan transfè yo, enben sa kapab kreye yon kawo san l pa bay twòp eksplikasyon sou sa. Epi lòt pwen toujou kesyon imigrasyon daprè yon nouvo dokiman IRS, ki se sa nou ta rele nan peyi Dayiti Bureau General des Contributions. E yo, nou ta rele l an franse le Fisc Américain. Sa vle di se yon biwo ki okipe l de kesyon taks, ki okipe l de kesyon enpo, yo rele l IRS. Li menm li transmèt pa erè, dit-on, enfòmasyon fiskal plizyè milye moun bay DHS. Pa bliye DHS li nan yon kanpay Imigrasyon tèt chaje. Enben, men le fisk ameriken kontribisyon biwo jeneral kontribisyon pa bò isit, enben l bay DHS enfòmasyon fiskal plizyè milye moun nan kad yon akò ki te lakoz anpil, anpil pawòl, anpil, se yon akò ke yo te 2 a siyen ant 2 ajans yo ki vize pou yo pataje enfòmasyon sou imigran yon fason pou idantifye yo e ekspilse yo. Donk son akò ki te fèt depi ane pase. Men akò sa te pwovoke anpil reyaksyon, notamman moun kap defann imigran yo, e selon menm prensip legal Ozetazini, enben yon enstitisyon konsa pa ta dwe pase enfòmasyon bay yon lòt enstitisyon konsa, son yon fason pou kenbe, respekte. Son bagay ke yo respekte anpil pa bò isit, Privacy, sa vle di vi prive moun nan. Revelasyon sa soti apre yon akò ki te pase, tankou m te di nou la, depi ane pase, sa vle di an avril 2025, e ki te pote siyati Sekretè Trezò la, Scott Bessent, ak Sekretè Sekirite Enteryè a, Kristi Noem. Dapre akò a, 2 ajans yo te gen pou yo te pataje done. Akò sa te otorize ice, Ajans Imigrasyon ak Dwàn pou l te transmèt IRS non ak adrès imigran ki pa gen papye Ozetazini pou yo kapab fon verifikasyon sou dosye fiskal. Donk, pandan y ap fè a e y ap fè verifikasyon dosye fiskal, y ap tou verifi tou stati legal yon fason pou yo kapab fè depòtasyon. Pa bliye gen yon depòtasyon masiv ke administrasyon Donald Trump lan vle fè, donk y ap chache tout mwayen, e yonn nan mwayen yo se jwenn enfòmasyon nan men IRS. Nan yon deklarasyon ke ki depoze mèkredi ki sot pase la se Dottie Robo ki se responsab jesyon risk ak kontwòl nan IRS, enben li endike ke IRS pa t gen tan verifye anviwon 47 mil nan 1 milyon 280 mil non ke ice te mande l. Sa vle di ice te fè yon demand, li te fè yon rekèt pou yo te kapab verifye, pou yo te kapab verifye yon milyon 280 mil non ke AS, ice te mande. Men AS di ke li pa t gen tan pakouri tout dokiman yo, e se anviwon 47 mil nan 1 milyon 280 mil la ke l te gade. Donk, Pou mwen de 5 pou san nan moun sa yo IRS te founi bay ice enfòmasyon adrès adrès yo sa ki se yon vyolasyon règ konfidansyalite ke ke ke yo mete an plas e ki pwoteje done kontribyab yo gon lwa Ozetazini ki pwoteje e enfòmasyon e kontribyab yo avè di moun ki ap peye taks nan peyi a. Akò a konkli ke ant Akò a konkli ant IRS e DHS te deklanche yon gwo litij, yon gwo pawòl anpil ant gwoup k ap defann dwa moun avèk gouvènman federal la ane pase, men sa pa anpeche ke bagay la e konnya vin gon revelasyon ki fèt paske gen anpil lè gen ankèt konsa gen anpil bagay ki anba tab oubyen anba tapi kap sòti e gen revelasyon kap fèt e nou konnen ke jounalis yo renmen sa e pa sèl jounalis paske gen òganizasyon e ki ap mennen ankèt tou menm jan nou wè Reuters mennen ankèt nou wè lòt ajans nouvèl ap mennen ankèt pou yo jwenn egzatteman enfòmasyon ke yo dwe pataje avèk piblik la yon fason pou pwoteje sètèn vyolasyon pou yo pwoteje sètèn sitiyasyon tankou nan kesyon imigrasyon konnya nan isit Ozetazini. Komisyon Afè Etranjè Sena a konnya. Pa bliye m di nou gen anpil ankèt k ap mennen, anpil koze k ap sòti. Donk gen Komisyon Afè Etranjè nan Sena ameriken an, Sena a nan vakans konnya la, enben yo te gen yon e dosye ke yo mete deyò anvan y ale, yo di administrasyon Trump la li depanse, mezanmi tande byen wi, omwen 40 milyon dola pou ekspilse anviwon 300 migran nan direksyon sa yo rele peyi tyè yo. M pale nou deja plizyè fwa de sa yo rele peyi tyè la. Pratik sa ki te kòmanse ane pase te kontinye pou laplibèl ane sa nan lide pou satisfè objektif administrasyon Donald Trump la ki vle fè yon ekspilsyon rapid imigran Ozetazini. Sa vle di se rapido presto ke yo vle fè le maksimòm de depòtasyon oubyen dekspilsyon. Depòtasyon, wi vwe voye moun yo nan peyi yo. Ekspilsyon se voye yo nenpòt ki kote. Men li pa ka nenpòt ki kote, se peyi ke yo fè dè akò avèk yo. Gen lè peyi tyè ke yo fè akò avè yo. Gen lòt peyi tou ke se pa, yo pa konsidere kòm de peyi tyè, men yo gon lòt Akò ke yo fè. Chak akò yo gen nati yo, yo gen kondisyon yo, e yo gen privilèj yo. Nan rapò sa, Demokrat nan komisyon sa, nan ap pale nan Sena, ki gen nan tèt li Senatris Jean Charne, enben li kritike pratik kesyon ekspilsyon imigran nan peyi tyè yo, li kalifye, li di ke pratik sa son pratik ki frekan, ki fè yo depanse anpil lajan e yo pa wè itilite l epi li pa trè byen kontwole. Se poutèt sa li menm, yo menm, demokrat yo atravè dosye sa yo mande, men sa yo mande, yo egzije ke genyen yon egzamen ki apwofondi, apwofondi, sou politik kap fonksyone sa, politik voye imigran yo nan peyi tyè a, se yon politik ki pa klè, ki pa fin klè. Yo di kap fonksyone nan blakawout, kap fonksyone nan nwa. Moun ki pale franse ap di lap fonksyone nan opasite, li pa, li, li, li, li, li nan fè nwa e li pa fèt nan transparans. Depatman Deta li menm k ap sipèvize negosyasyon, pa egzanp, lè Washington ap fè negosyasyon avèk peyi tyè yo, li menm li sipèvize negosyasyon sa yo. Enben, li menm ki ap sipèvize negosyasyon sa yo, enben, li, li menm li back up, li soutni, li apiye politik sa a, li apiye pratik sa a e li di ke pratik sa a fè pati entegrant kanpay Prezidan Donald Trump pou mete fen nan sa yo rele imigrasyon klandestin. Sa vle di imigrasyon ki ofri opòtinite pou moun viv nan peyi a de fason ilegal. Se sa yo rele imigrasyon klandestin oubyen yon moun ki pat dwe sou teritwa legalman e sou teritwa. Nan yon odisyon mwa pase a nan Sena a, nap pale de mwad Janvye a, gen Sekretè Deta Ameriken an, nap pale de.